kòm otorite vrèman. Dayè m bay pou egzanp, sa se swa li eklate peyi a ou byen li gon yon leson ke l bay. Si m ka pete a, aswè a menm m revoke Alix wi. Ok ou wè si KPT a pa revoke Alix aswè a se ankò bon li te toujou sa men se la konfirmasyon total ke se pa ayisyen kap dirije ni pouvwa sa li pa pou ayisyen sonje m te di sa ni Alix ni KPT a se 1 plis 1 egal 1 sa di youn pa vle di anyen pou pèp ayisyen o kontrè nèg yo ap chèche yon bouk emisè nèg yo fè tout tan yo yo kraze yon peyi apre sa yo bezwen bay Alix pote fado a sèlman e pa vre ditou. Men pou frekansite sa, si m ka pete a m chavire Alix pou lòd. M ta annik degaje yon majorite epi mwen revoke Alix. E m pa ta pèdi tan non, m pa ta pèdi tan m ta ranplase l nan limedya. M pa tap menm kite misye li kite afè courant. M tap revoke l aswè a epi demen maten mwen enstale lòt premye minis pou lòd. Men malerezman, malerezman, bon, nou pa janm konnen, n ap swiv. Ase yo toujou branche m la, gendwa m yo deside otreman. Ou konprann? Nou pa ka pi lèd pase sa non. Nou lèd anpil. mwen revoke Alix Didier Fils-Aimé aswè a, san pèdi tan, demen maten mwen ranplase l pa yon lòt Premye Minis. Ok, dayè nou pap ka òganize eleksyon, sèlman nou trase yon egzanp pou omwen nou ta apeze wot la. Pa pase sa pral chanje non, men omwen nou ta diminye nan wont la. Paske nou wont, nou wont anpil la. Men omwen nou te ka diminye ladan l, redui ladan l, an atandan ke gen yon moun ki plizoumwen gen endepandans li, paske la pa gen lechwa, nou pa ka òganize eleksyon, swa nan kou de kasasyon, oubyen nenpòt lòt sitwayen nou panse nou ka kenbe, an atandan eleksyon òganize. Men, an repons ak sa k rive a pou montre ke yo konsidere n tankou papye a, m t ap revoke Alix aswè a menm e demen maten mwen ranplase l pa yon lòt Premye Minis. Dayè, nan anviwon 200 non ki t al jwenn nou kò nan CV a, chaje moun ki konpetan, ki kapab. Oubyen, Moun sa tou kite l kòm PM, 7 fevriye manda n fini san diskisyon ale, premye minis sa li gen responsabilite pou l òganize eleksyon nan peyi a. Sa w wè m di n nan e sa pou n fè wi. Se sa wi. Nou deja lèd men la nou pi lèd omwen Fon ti pase men nan je nou na wete yon pe nan lasi yo o mwen o mwen tande non aske sa kap pase la pa piti non e ben ekoute donk leta son leta ki vin san direksyon paske moun kap mennen yo a yo pa gen pwojè pou peyi a m te di n sa deja yo pa ayisyen Nèg yo pa ayisyen, nèg yo pa gen pwojè pou Ayiti, pa gen pwojè pou peyi a. Ki sa k pase se ke pèp la vin pèdi konfyans. Bon ki lojik, paske ki konfyans ke n ka fè 9 malfèktè k pa itil nou anyen. E pi, yon sosyete ki vin san konfyans nan dirijan li yo, se yon sosyete ki toujou nan dezòd. E se sa n ap viv jodi a, paske se dezòd total, pa gen konfyans, pa gen anyen. Ayiti vin tounen yon teritwa kote tout moun fè sa yo vle. Donk, ki sa k pase? Paske pa gen dirijan ki gen kolòn vètebral ki pou di non. PDG renmen lè m di l sa, m di PDG, gen moman ou rive fò w di non. Fòk ou aprann di non. Fò w aprann di non. Es mwen m pèsonèlman m gen sa ki rive m, m son nèg ki sansib. Ou ka pa konnen m ase, ou pa konn sa, men m trè sansib. Pafwa nan tèlman renmen di wi, m konn soufri, m toujou ap soufri. Fò m aprann di non. Ou pa ka chak fwa w mande m ba ou. Fò m aprann di non, si non mwen men m ap rive yon moman m ap mande tou. Paske m pap ka kontinye kenbe. Gen moman nan lavi a fò aprann di non. Eben nou bezwen de dirijan o mwen t kapab di non, kenpe devan blan ki dil non. Men n pa gen moun sa yo lakay nou. Son peyi difisil. Ou imajine on konsey ki mete on neg premye minis, aloske menm konsey sa li pa ka revokel. Poukisa? Paske yo tout se timoun k ap travay pou blan, e blan ki sa l ap chèche l menm se moun ki pi byen jere l sa l bezwen an. Kale je nou pou n konprann. Ki lè n ap jwenn dirijan ki gen karaktè nan peyi a? Nou bezwen sa. Nou bezwen dirijan ki gen karaktè nan peyi a. Jou Ayiti jwenn yon dirijan ki gen dimansyon, ki gen karaktè, ki gen pèsonalite, ki gen mounite, se lè sa a pèp ayisyen ap sispann vote ak vant. Alòske misye te gen chans pou li menm pou l dirije apre Voltaire. M sezi wè misye vin la men mon teritwa misye pa rekipere. O kontrè sou misye gen plis teritwa ki pèdi. M sezi wè sa. M sezi. Alò kounya chak misye pran la pawòl l ap chèche yon bouk emisè, l ap chèche yon moun pou l bay pote responsabilite a. Se tankou li menm li pa konsène oubyen l pa responsab. E se konsa m wè tout pale, m tap tande Smith Augustin avan yè kap pale. Se menm reyalite a, se kòm kwa nèg la plis plenyen ke jisteman li chèche pote solisyon, alòske li gen misyon pou l pote solisyon kòm responsab. Kòman w imajine ke ou gen misyon pou bay sekirite, wap plenyen menm jan nenpòt lòt sitwayen yo menm ki nan kouri nan lari a. Sa pwouve jisteman ke enkonpetans nou, nou pa kapab. Sa pwouve ke nou pa konsyan de reyalite a. Nou pa gen dimansyon pou n dirije sa n ap dirije a. Donk se lajan nèg yo vin fè. Sa di chak nèg vin fon ti kòb, nèg la fè tan pa l, pwiske se li menm ki prezidè nan moman, gen aksè ke l gen pou l ka fè plis lajan, men peyi a pa enterese l. E m panse ke Politik viza k ap deplwaye a depi kèlke tan pou anpil bon ti sousou sa yo, paske yo tout se sousou restavèk blan san dimansyon, san diyite etsetera. Men gon kote kanmenm ki bon ladan l, gon bon kote ladan l. Puiske se restavèk blan yo ye, blan an sèvi avè yo tankou papye ou fin itilize pou jete l. E konsa yo sèv avè yo. Paske m sonje, misye te tèlman bezwen prezidan, se Etazini li te vini ki kote yo pat Ohio, m pa sonje nan ki state, li te kwaze yon gwoup ayisyen m tande wi, yo te bay misye manda kòm prezidan. Sa a di misye se nan dyaspora ayisyen li te vini kanmenm pou li te vin chèche benediksyon. Donk se konsa nèg yo aji. Donk le fè ke nèg yo se sousou blan, ti moun kap travay pou blan, blan sèvi avè yo, lè blan pa bezwen ankò, blan rejte yo. Kounye a ki bon pati t gen nan sa? Bon pati an se ke jisteman, sa te kapab fòse nèg yo pou yo toujou travay pou yo fè lakay yo, pou pèmèt ke lakay yo vivab. Paske mwen menm, si mwen pa egzant m son dirijan an Ayiti, on blan di li pa bonm viza, ki mele m? M bezon sèl viza. Fò e pan ken ti mal fèk, tè ti ana, kè ti vò lò ke n kenbe nan vò lò. Kap di w wi, pou prezidan, et cetera, fò gen paspò, fò vò aje pa si pa la. 95 pou 100 nèg ki kraz Ayiti a yo ap vò aje chak jou, o kontrè, nèg sa yo se pijon vò aje yo e. Yo pran lajan peyi a pou peye yo pèdiyèm paske vwayaj yo pa gratis. Gon sèl viza w bezwen pou nèg pa koupè. Si m Pòtoprens, èske m bezwen viza m ale nan Nip, m al nan Sid, m al Sidès, nan Nò, etc. Sa vle di jodi an, si w se dirijan, Premye sa ou met nan tèt ou, kisa ki anpeche ke m pa ka pran machin mwen sòti Pòtoprens pou m ale Kap Ayisyen? Sa di si w te moun, se moman ideyal pou n te bay yon replik. Fridjan an ka vin montre m ke wi, li konn nèg ki ame gang nan geto yo. Mache sou yo, ou se prezidan. mache sou yo. Yo pa mete w la pou vin plenyen. Bon, ou konn nèg yo idantifye yo pou kite yo la. Kounye a n ap te sa fè m wè yon pakèt moun ki m ap pa konprann anyen nan anyen k ap fè o TT ou pa janm pale de Apèd sa k Apèd? Ou kwè e menm yo menm ki te ki la a? Ou kwè e menm yo menm nan? Sou si pa egzanp pouvwa a konnen Apèd li nan move koze pou sa l pa mache sou li? Si l konnen Dimitri Vòb nan move koze pou sa l mache sou li? Kisa m pral di ki pral pèmèt ke sa chanje? Se sou blòf nou ye. Sa di ou se prezidan, olye w ranje w ap mache plenyen tout kote, wi ou konn nèg ti bay ti mesye yo zam yo, e pa sesi, e ben mache pran yo. Kisa w itil? Poukisa w ap touche lajan peyi a? Poukisa w ap touche taks popilasyon an? Alos, mwen se dirijan, mwen konnen kiyes kap arme geto yo, m konn kiyes ki anpeche lavi reprann nan sosyete a, mwen konnen kiyes ki anpeche malere malerez viv, epi m ret la map plenyen nan radyo, m pa aranje m gonfle ponyèt mwen, dayè, misye te gen yon avantaj, misye te gen chef polis la nan dol, se misye ki tap sipote Rameau Normil. Sa di se moman idéal misye o mwen te prouve yon bagay. E se sa m te gen kont Rameau Normil ke sipòtè Rameau yo, ti sòlda misye yo pat konprann. Rameau te gen tout po avantaj yo nan moman. Paske nèg ki te mete Rameau yo se yo te chèf. Yo te dakò misye. Tout nèg yo nèt te dakò Rameau Normil. Si n te dakò Rameau Normil, sa vle di ke se moman ideyal pou n te bay Rameau Normil tout sa l bezwen kòm mwayen pou l te bay rezilta. E se pwoblèm sa m t ap denonse menm. Se pa paske m gen pwoblèm pèsonèl ak Rameau. Se sa m t ap denonse. Paske Rameau te jwenn yon avantaj, nèg ki mete l yo, eben yo dakò avè l. Si yo dakò avè l, eben misye dwe mande nèg yo mwayen pou l fè sa l sipoze fè. Si w pa mande mwayen, oubyen si w mande yo pa ba ou, remèt demisyon w. Se sa sèlman wi. Paske kòman w fè fè 1 an kòm chèf polis, menm yon chèf gang pa netralize. Gang yo vin plis pwisan. Epi tout nèg kòmsi ou konprann kap bouske manje, kap pale koze kredi, wi, yo pa vle Rameau a sesi, sa Rameau tap regle. Se moman ideyal pou Rameau te montre yon bagay. Sa vle di ke si towo sa a, nèg boul je wouj la, tankou je, bagay boukan dife a, Kòman mouche rele Fritz Alphonse Jean. Misye te gen Rameau Normil avè l. Se moman ideyal omwen misye te ka ouvri omwen yon wout. Omwen. E Leslie Voltaire te pwomèt l ap ouvri omwen yon wout avan l ale. Paske ekoute, ouvri yon wout nasyonal Ouvri tout route yo. Se bagay ki pi fasil wi. Alos ou panse ke si leta te vle ouvri nor, ki sa leta pral di m? Domaj kolateral? Abitan yo pa abite nan mitan lari a. Se moman ideyal wi pou lapolis, fos lame debake pou al wè sa kap fè yo pè a. Se paske jisteman son leta kòronpi, son leta ki mare sosis li ak gang, son leta ki dakò ke pèp la ap viv anba presyon kriminèl yo, donk leta ak gang yo egal menm bagay. 1 plis 1 egal 1. Ou konprann? Donk pa gen ankenn kondisyon ki reyini jisteman pou ke nèg yo kwape gang paske yo bezwen gang yo. Ou pa yon nèg ki son ansyen minis, kounye a k'ap vin pran defans Krisla avèk poul boukannen. Son bagay grav wi. Rezon an senp. Al gade medya, radyo nèg yo ki jounalis ki travay ladan yo epi w'ap konprann. TT pa pale bay nèg isi. Nan men bay yo atè. Al gade, gen jounalis ki nan prizon la tou wi. Al gade ki jounalis ki travay ladan yo. e ki lyen yo te devlope ak kriminèl yo atè a. Li lojik. Donk lè w nan yon sosyete, nèg ki nan pi wo nivo leta se yo menm ki mare sosis yo ak kriminèl, kòman w panse ke peyi sa ka chanje? Kòman w panse peyi sa ka sòti nan sa li ye a? Non! L ap difisil! L ap difisil! Junior Lorenzo sa va bon dezi ou li a Derline tande byen wi Antoine Joliade e poul boukannen lè dcpj wi bon tande de kou dam sa tap pala poul boukannen an son peyi difisil wi bon ti madanm sa menm tande non M konn non wi m jis pap di m pap dèyè m rekonèt ou wi lap travay chè dcpj a tande ou pa fè anyen mal non men lojikman ou gentan wè se poul boukannen pa sa e se siw konnen poul boukannen sil rele w lap tepe w lap anrejistre w kisa w gen pou di avèk misye Ou tap sèlman rakwoche di misye l twonpe nimewo. Si l bezwen plis detay, debake vin dcpj. Se sa w te dwe di l wi. Ou tap rakwoche telefòn nan. Ou di si misye, si l bezwen plis enfòmasyon poukisa non l nan avi de rechèch lan. Li tap sèlman pran ekip li epi l debake dcpj vin reponn kesyon otorite yo. Se sa sèlman pou w te fè. Wa pèdi tan nèg arete. M wè ti ou gen kò ap sote bagay sa yo paske Babekyou rele w. Ou wè nan ki ou wè ou wè ou wè ki kote Ayiti tonbe. Sa yo anpil. Antouka. Nan men sa l fè pou sa revoke l la. Li pa fè anyen, ou konprann, li pa fè anyen, li jis reponn yon telefòn, men li te dwe rakwoche telefòn nan. Si poul Boukannen bezwen mande eksplikasyon, l ap debake dcpj pou l vin reponn kestyon pou ki sa yo mete non l nan avi de rechèch. E pa nan telefòn pou l rele, ou konprann.